Kisa yon moun ou ta prefere fè nan vi a? Etid inivèsitè oubyen yon coach financier? Mwen menm sa mwen chwazi aktyèl li rele coach financier, devlopman pèsonèl olye edikasyon edikasyon inivèsitè. Si. M ta vle defini pou ou kisa ki edikasyon finansy edikasyon inivèsitè. Edikasyon inivèsitè lan se edikasyon apre ou fini etid klasik ou, ou antre nan inivèsite ke ou al etidye yon pwofesyon swa lamedsin oubyen nenpòt sa l ta ye a, jeni oubyen nenpòt m pa konnen. Epi. Aprè ou fin moun ki ap ba w klas lan, w ap jwenn direktè, w ap jwenn pwofesè, w ap jwenn tout sa yo ki ap ba w klas pou etidye. Aprè ou fini klas lan, ou fini tout etid yo, se yon moun ki pa menm rekonèt ou, ki pa t menm konn pale ansanm avèk ou, ou pa t menm chita ansanm avèk li, se li menm y ap voye done ou yo bay, li ap di, wi, moun sa a, mwen sètifye li, Mwen sètifye, mwen siyen anba non li ke li kalifye pou l fè, pou l al fè tèl travay, tèl djòb. Èske moun sa a kalifye pou l fè l vre? Pa gen moun ki janm konnen. Moun ki ap siyen anba non w lan, pou li ba w diplòm nan, moun sa a, li pa janm rekonèt ou, mwen menm sa rive m an Repiblik Dominikèn, pou wè ke. Moun ki ap siyen pou ou a ki di ke m siyen anba anba non Don Delson ke li fini tèl etid li fini tèl etid li kalifye pou l fè tèl bagay tandike moun sa a m pa janm konn wè moun sa a ditou ditou kisa ki di ki pwouve l ke m fini l vre yo voye yon nòt ba li ke m pase tèl tèl etap m pase tèl etap non apre sa ankò nan etid inivèsitè lan, ki sa li ye? Se yo montre ou yon, yo aprann ou yon kou pou w al chèche travay, pou w al travay. Mye vo ke ou gen yon kotch finansyè. Ki sa ki kotch finansyè lan? Kotch finansyè ou lan, se yon moun ou genyen, ki ki fè siksè nan yon domèn, li menm ou ba l swa ou ba l yon ti kòb oubyen se yon zanmi w kèlkonk li gen dwa ede w. Li ap montre w tout sa li te fè pou l te rive fè siksè nan domèn ke li ye a. Sa rele coach financier. Se yon moun ki ap montre w kòman pou w envesti kòb ou. Se yon moun ki ap ede w pou w pa al travay ansanm avèk moun pou l montre w kòman pou w envesti pou w kapab arive vin rich, pou w kapab arive vin milyonè. Sa li rele coach financier. Nou tout nou gen bezwen l. Mwen menm, mwen gen coach financier pa mwen. Gen anpil bagay, ou menm ou kapab jwenn coach financier pa w. Ou gen dwa pa menm peye pou sa. Ou kapab pran yon coach financier sou YouTube la wi. Nou pa t konn sa. Antouka, biznis an liy nan moman la ki ap vale tèren. MLM, lontan moun te konn pran pou, kijan yo di sa a? Yo te konn pran yo pou fake oubyen yo te konn rele yo ponzi ebyen nan moman an sa kap vale tèren se MLM mwen menm kap pale ansanm avèk nou la mwen menm siksèm li bati nan MLM multi level marketing m pa gen lajan likid nan men mwen tout sam fè m tounen re envesti yo ankò paske mwen wè kem fè premye retrè m fè dezyèm retrè m fè twazyèm m di non sa a li bon. Banm reinvesti, mwen reinvesti, kou aktyèlman la mwen gen plizyè biznis ki ap travay pou mwen sou entènèt lan. Tout moun kapab fèl. Tout moun kapab fèl. Sepandan, ou menm ou ka gen moun ki konn di konsa ke yo bezwen fòk yo fè enfòmatik. Kisa ki enfòmatik? Gen anpil moun ki poko konprann, bon m pa pral antre nan detay sa, ki pa konprann kisa ki rele enfòmatik la. M pa pral antre ladanl, men Depi yon moun li voye envitew nan yon domèn, nan yon bagay ou wè ke li menm li fèl, depil dakò poul kotchew de li menm, depil dakò poul montrew li, ebyen zanmim ou kapab fèl. Ok. Nan biznis online sa yo, kijan yo fonksyone, gen biznis anliy ki fonksyone, Yo menm, se kontra ou fè ansanm avèk yo. Lè kontra w fini, ou renouvle l. Lè kontra w fini, ou renouvle l. Genyen ki di w konsa ke yo ap ba w 300 pou san, genyen ki di w yo ap ba w 200 pou san, sètadi 300 pou san, y ap mete, y ap ba w 300 pou san lè w fini. Si w te envesti 100 dola, yo ap ba w 300 dola sou yon peryòd, genyen sou 3 mwa, genyen sou 4 mwa, genyen sou 6 mwa, genyen sou 10 mwa tou. Sa depan de yo menm nan kisa w pran, sa depan de jan w envesti an tou, ou pral kapab fè kòb. Lòt bagay ki enpòtan ladan l pou nou konnen, li rele parenaj. Parenaj lan, mwen wè ke li reprezante nan tout biznis ke mwen ye yo la. Mwen menm, mwen genyen moun mwen envite nan biznis, yo menm, parenaj la l pa twò enpòtan pou yo, yo envesti kòb yo. Sa ka rive ou menm, ou kapab envesti 2 mil dola, ou kapab envesti 3 mil dola. Si w envesti 3 mil dola chak jou, w ap fè 75 dola. Se kèlke choz sa. Imajine w nan 3 mwa, ki valè kòb w ap fè. Si w envesti, si w envesti 3 mil dola, si w envesti mil dola, kalkile nan 3 mwa konbyen kòb w ap gentan fè. Y ap ba w 75 dola, nan mil dola yo ap ba w 25 dola chak jou. Reflechi byen pou wè. Byen. Moun ki twò sansib, ki pa janm fè konfyans pap janm kapab arive siksè nan vi a. Moun ki twò sansib, moun ki pa pè pèdi, moun ki twò pè pèdi, ou pap janm kapab arive genyen. Pou ki rezon fè m di nou sa? Paske lè w ap byen imajine w, lè ou fè yon jaden, w ap seme, swa ou seme mayi oubyen ou seme pwa. Lò, s, kisa w fè? Se anba tè ou pran l ou lage l? Ebyen, si w twò sansib, ou wè grenn mayi a l twò bèl pou w lage l anba tè, ou p ap janm kapab arive genyen. Fòk ou aksepte pou w envesti nan objè briyan. Kisa ki objè briyan? Objè briyan, se yon seri de bagay, menm, ou kapab achte yo, elektwonikman ou pa menm ka touche l. An n pran egzanp lò. Dyaman, en petwòl, en en kriptomonè. Platfòm, bagay sa yo ou kapab achte yo ou pa menm touche yo menm ou tou revann yo menm kote a. Lè yo moute la ou fè en pwofi sou yo. Sa yo rele objè briyan. Gen lòt toujou si m ta pran tè, si m ta pran en konstriksyon, kay, moun k ap bati kay yo, ou kapab ale w al envesti kòb ou ladan yo. Men sa yo nivo sa yo twò wo pou nou m pa bezwen rive nan ladan ladan yo paske nou menm nou pa nou poko envestisè. Nou kapab aprann kijan pou nou envesti kòb nou. Brèf, fòk ou aksepte pou ou pèdi pou ou kapab genyen. Imajine ou, ann pran egzanp yon pechè, yon moun ki ap peche. Yon moun ki ap peche, premye sa li fè, li aksepte tire sèn nan nan espas oubyen nan lè. Li tire, voup, li tire sèn nan nan lè. Apre sa, sèn nan al tonbe anba lamè. Apre kèlke tan, li ap monte avèk pwason. ou jete sè nan dan lè epi l tonbe nan lamè. Gen moun ki ta kapab di se yon bagay pèdi. Non, fòk ou aksepte pou w pèdi l pou w kapab arive genyen. Men gen moun tou ki p ap janm kwè sa mwen di a. M sonje lafwa dènye a m t ap fè yon layv, genyen yon moun, kwake sa pa t deranje mwen tou paske m konn kiyès mwen ye, lòt moun ki konnen m yo konn kiyès mwen ye tou, ki di m konsa ke Si m te ka fè lajan sou entènèt la, èske se konsa l t ap wè m? Bon, m pa gen anyen pou m montre moun. Bon, li byen di l, paske l kapab gade sou fòm mwen. M pa konnen e m pa sanble a lajan vre, e m pa gen lajan vre. Bon. E, lè w ap envesti, ou sipoze envesti nan plizyè domèn. Lò, e sa fè ke m toujou di moun yo, lè w ap antre nan yon ekip, chwazi byen nan ekip kiyès moun ou ap antre. Sa ase enpòtan. Nan ekip moun ou ap antre a, fòk moun sa a kapab kotche ou. Fòk li kapab ba ou tout dènye done yo, tout dènye enfòmasyon yo, ou menm pou w kapab sòti ganyan ladan l. Imajine w, w al antre nan ekip yon moun ki ap fè biznis an liy, li, m dakò l ap fè lajan ladan l vre wi, wi, men, li menm, li pa gen anyen nan tèt li, li pa aprann. Mwen menm, pou m di nou byen. M se yon nan nèg ki sitèlman renmen konnen sitèlman renmen renmen aprann. Lè w wè mwen antre nan yon biznis, m te mèt envesti 100 dola ladan l pou pi piti. Ou wè sa m fè? M toujou renmen avan mwen envite yon moun ladan l, mwen ale m fè tout bagay yo poukont mwen. Mwen ale m retire m fè premye retrè, m retire lajan m nòmalman pou m wè kòman li fonksyone avan ke mwen envite lòt moun ladan l. Paske moun m pral envite a gen kesyon l pral poze m mwen menm fò m fè l pou kont mwen pou m kapab al reponn moun nan. Men gen moun sa pa mele l, depi l fin mete w li gen yon pousantaj l ap fè lè ou antre a, epi se fini. E mwen menm tou sa pa twò enterese m mete moun paske mwen vin envesti lajan m nan platfòm ki gen yon revni de retou. Sur l'investissement c'est ça après ça pa kite lajan w san travay sa ase enpòtan m te pale de sa avan yè sou Facebook la moun ki pran lajan yo ki mete lajan la bank zanmi m se pi gwo erè w ta kapab fè nan vi w mye vo ke Ou kreye yon kont kripto monè gen anpil moun ki pa vle adapte ansanm avèk sistèm sa mwen menm m pat konnen l tou men jounen jodi a la m gen ti bay mwen an kripto monè m kreye ti kont kripto monè m sa m genyen an m kapab itilize l mwen envesti an kripto monè mwen peye an kripto monè epi mwen fè retrè m an kripto monè ke m panse tout moun kapab fè sa pa kite lajan w labank e sa k fè ke Mwen menm, moun ki nan ekip mwen, m toujou di moun an sa, depi ou wè ke ou nan ou nan biznis pam, depi ou wè platfòm nan li di w konsa ke depi ou genyen ozanviwon 25 dola sou li ou kapab retire l, m di w depi l rive an 25 dola m fè w kreye yon kont bitcoin m di w retire l an bitcoin, retire l voye l sou kont ou an. Paske si li an bitcoin, lè sa kòb sa lap fè benefis lap pati. Men, si kòb lan ou kite sou platfòm nan, li pa gen oken jenera, oken, li pap jene ou anyen. Jan li a e konsa lap rete. Men, chak sa ou fè sou li, retire l, re-envesti l ankò. Pa kite l pou di e lè l rive 1000 dola map, map retire l. E lè l rive 2000 dola, 3, 4000 dola. Non. Epi lòt bagay ankò ki enpòtan, gen moun ki gwo je, ki toujou di konsa ke, o, Depi dat sa a m nan sa la a epa m poko fè de twa kat mil dola non konbyen kòb ou te envesti sa a mwen menm map pale w de biznis envestisman konbyen kòb ou te envesti ladan l ou poko menm konn anyen nan de biznis an liy yo fèk ap pale w de yon bagay ou fèk rantre ou te gentan panse ke fòk ou te gentan rich deja ki kote richès sa tap sòti la enben dyab egziste vre dyab bay lajan vre ebyen enben jan sa yo di a lè yo konn ap pale de dyab konn bay moun lajan dyab konn fè moun rich la ebyen se vre. Non mezanmi pran tèt nou pa fè èrè nan moman la nou wè sèl sa ki ap mennen li rele kripto monè rantre nan platfòm kripto monè chak grenn ayisyen kèlkeswa nan bout tè kote ou tap viv la map priye w an gras kreye yon kont kripto monè nan chak peyi kote ou ye genyen yon genyen yon platfòm ki pèmèt moun. fè acha oubyen fè pèman oubyen fè retire nan kripto monè kreye yon kont bitcoin souple tout grenn ayisyen se menm jan avèk yon kont bankè li ye se li menm ki ap fonksyone pa egzanp wap wè ke ou genyen monè peyi kote ou ye a sou li wap wè ou genyen bitcoin sou li wap wè ou genyen ethereum nenpòt ki kòb ki genyen ki an valè a wap wè li sou li kreye yon kont kripto monè siw nan biznis anliy yo ap pale ou de kont paypal ou pa vle kreye yon kont PayPal. Yo ap pale w de kont AdSense ou sou YouTube ou pa vle chèche konn kijan pou kreye yon kont AdSense. Yo ap pale w de kòman yo rele kont sa ankò swa PayMe m pa sonje kòman kont sa rele ankò a ou pa vle kreye l. Yo di w kreye kont Bitcoin epi ou bezwen fè biznis anliy. Mwen menm, pou yon moun fè biznis an liy ansanm avèk mwen, menm jan mwen menm mwen ap fèl la la, fòk ou aksepte pou gen kont bitcoin, fòk ou kreye kont bitcoin paske se sa ki pale la nan moman an. Ok. Epi fè tèt ou konfyans dabò, depi wè w nan biznis an liy ou sipoze fè tèt ou konfyans, fè tèt ou konfyans paske gen moun kè yo sote pou tout ti bagay kòm mwen menm, si pa egzanp la m ta pèdi de twa mil dola nan yon biznis, bon m pa di li p ap twò deranje m non paske se e pèt li ye, se pa sa mwen rantre men m pa ka twò fristre de sa e nan lòt sa m ye yo imajine w si m nan 7 biznis si m pèdi de twa mil dola nan youn m konnen ke nan lòt yo m ap m ap tire l menm lè sa m pèdi a m p ap tire non men m pa ka pèdi m pa ka pèdi ankò non m pa ka pèdi e Ou menm ki poko rantre, ki poko konn sa m ap di la, rantre nan yon platfòm envestisman. Se kote ke ou al envesti kòb ou. M pa di w pou w antre nan platfòm marketing. Platfòm marketing yo se peye w ap, se se marketing ou pral fè pou w kapab fè lajan. Men platfòm envestisman li menm, li gen yon cashback. Kisa ki cashback la? Yon retou sur le revenu. Ok Konya la yap ba w lap yap ba w yon yon frè sou envestisman w te fè a sa rele emm biznis envestisman se ladan l mwen menm mwen m kwè la nan moman la lòt platfòm te ye yo nou te konn tande nou moun te ka konn tande map pale de yo menm nan mwen menm m prèske bife yo pou jiskaske si yo ta repran men yo ta vle aranje yo mwen menm map retounen ladan l paske mwen menm m konsidere menm jan avèk avyon. Wè, wè ki jan, ki sa k fè m di w m konsidere menm jan avèk yon avyon? Avyon pa janm kanpe nan tann, nan tann pasajè vip. Nan tann pasaje vip. Non. Depi w wè ke ou menm, lè pou l te deplase a, li rive, ou menm, menm lè w te vip, Li menm la ale l kite w. Mwen renmen konsa mwen mwen m ye. M ap avanse paske m gen nesesite, m gen bezwen, m gen bagay pou mwen fè. Fò m viv liks tou fò m viv alèz. M pa ka ap chita pou m ap tann yon pou m ap tann yon platfòm ki ap aranje. Pandan l poko aranje a mwen menm m al chèche lòt bagay pou m fè. Ok? E sa m vle pou tout moun fè tou. Ou te nan yon biznis, ou wè ke l tonbe, li fè fayit, chèche yon lòt biznis ou foure kò w ladan l. W ap gade byen pou w wè Gen moun ki nan 11 biznis la an liy, gen moun ki nan 7, gen moun ki nan pi plis toujou, yo ap fè kòb chak jou ladan yo. Menm lè moun al ta fè 2 dola nan sa, nan lòt la al fè 5 dola, nan lòt la al fè 7 dola, nan lòt la al fè 12 dola, nan lòt la al fè 1 dola. Imajine w, lè l mete tout ansanm chak jou, ou pa wè konbyen kòb li kapab fè? Lè l plis tout ansanm. Men gen moun ki pa vle kwè nan sa yo, gen moun ki pa vle kwè nan bagay sa yo. Envesti nan plizyè domèn oubyen envesti nan plizyè biznis. Pa kite kòb ou anpile yon sèl kote. D'une façon, si nan sa w te envesti a la li fè fayit, w ap annik tou tonbe nèt. Ebyen, si Ou enve e sak e sa m sot di nou la talè a la mwen menm mwen gen kòb mwen nan plizyè biznis si youn tonbe la m pa ka regrèt pas e lòt yo m ap repare m sou lòt yo se sa mwen menm e sak fè ke moun ki nan ekip mwen fò w tande m fò w kominike ansanm avèk mwen pou nou kapab konnen sa ki ap fèt lè w wè m di w konsa ke a m wè w genyen 100 dola sou kont ou an la wi retire l voye l sou kont Bigo nan fòk ou aksepte fè l. Menm lè ou ta wèm ta di w konsa ke ebyen 100 dola sa ann repran l ann re envesti l nan lòt ankò. Fò w aksepte. Men si w di konsa map kite l lè l fè 1000 dola ma pran l. Tout biznis online sa yo ki genyen an la yo gen dat pou yo ale, yo gen dat pou yo ekspire. Depi w kite kòb ou sou li l fèmen l fèmen avè l nèt li pap ba w tan pou retire l ankò. E sak fè tout biznis anliy se risk Ke yo ye Moun ki aksepte vin fè biznis ansanm avèk mwen, ou aksepte riske. Swa ou pèdi, ou kontinye ap viv, oubyen ou genyen, lavi ou chanje. Se se li l ye. Paske mwen menm, lè w nan ekip mwen menm, m gen plizyè lòt sous, m gen plizyè lòt moun ki ap ban m, ki ap rechèche, ki ap ban m lòt biznis ke pou mwen envesti. Chak fwa mwen menm m jwenn yo, mwen al eseye yo mwen menm, m ap pase yo pa ou menm. M fè w pran kòb ki te nan sa, m fè w vin re-envesti l nan lòt sa ankò. Men fòk ou aksepte fè sa m di w la. Si w pa aksepte l, zanmi m, ou prèske p ap kapab fè biznis ansanm avèk mwen. Lòt bagay ankò, fòk ou aksepte pou w aprann. Paske, pou w fè lajan, ou sipoze konn kijan pou w fè lajan, ou sipoze konn kijan pou w jere lajan. Paske nou pap kontinye travay pou lajan. Men, nou pral rive nan yon lè, se lajan pou nou mete travay pou nou pito. Lè w mete lajan travay pou ou, menm lè w ap dòmi, ou leve, ou gade sou kont ou, ou gade w wè, ou gade w wè 100 dola, ou gade w wè 10 dola, ou gade w wè 5 dola, la ou mete lajan travay pou ou. Men, pa panse ke piske w te mete lajan travay pou ou, ou te sipoze gentan milyonè, men non, ki kantite w te envesti, depi ki lè w t ap envesti? Antouka euh se la mwen menm map rete ansanm avèk nou m pap dire twòp men moun ki vle envesti yo moun ki vle envesti yo menm lè w pa ou konnen tank ou envesti plis oubyen tank risk lan li pi wo ou gen plis chans pou reyisi ou gen plis chans pou fè plis kòb men tank risk la pi ba ou konnen ou pou bagay yo ap vin pi mèg. Ok, m di nou sa klè. E biznis an liy, nan tout biznis sa yo tande moun ap envite w la, wi, yo reyèl. Mwen menm, m prèske pa gen yon biznis la a m pa ladan l. Wi, yo reyèl, men se risk ke mwen pran. Men mwen menm, m pran risk mwen an pou kont mwen. Sa se konviksyon m. Fòk mwen chanje vi m. E sa m vle. Paske tank risk lan li wo, se tank m plis gen chans pou mwen reyisi. N'est-ce pas? Lè ou wè yon moun envite ou nan yon biznis, se yon opòtinite moun an ba ou. Gen biznis ou wè moun an aktyèlman la, biznis envestisman moun an envite ou la, lè ou antre nan link pa l la, li pa gen pousantaj ladan l. Genyen tou ki gen pousantaj men pousantaj lan li limite. L ap touche premye, dezyèm, twazyèm. kèlkonk, nan chak li gen yon kantite lap touche, sètadi e pa menm jan avèk lòt platfòm yo. Se sèl Code One ki te gen yon yon sòt de parenaj, parenaj pa l la li te enkonparab, li pa konparab avèk pyès, men li menm li te gen yon seri tranmpa ladan l tou, li pa konparab avèk pyès tou. Yon bagay ki kache anba l ke pèsòn moun pa ka dekouvri. Yon bagay a lon tèm, pèsòn moun pa konnen ki kote l kapab rive eske se pou blòf oubyen eske se pou serye. Pèsòn moun pa ka bay eksplikasyon de Quodwan kijan li menm pa Inayt pa la poukisa li konsa, poukisa li menm tout bagay yo lè l pran kòb sou ou li di w li li la l ap fè tèl bagay avè l li pou ou e ou pa konn kilè l ap fèt la. Sa yo m vle pou nou fèt atansyon ansanm avèk sa yo mwen menm. Paske mwen menm jist, mwen m di nou sa, mwen m se avyon m ye, m pa ret tann pasaje mwen menm. Depi w wè lè m rive mwen menm m ale, biznis ki genyen an la, li te mèt, m te gentan fè konbyen kòb ladan, li te bon, m jwenn yon lòt ki pi bon m ale. E lajan m bezwen, m pa kreye platfòm mwen menm. M ta swete pou chak moun, pou nou pa E pou nou pa kite opòtinite mond lan ale. Nan moman la son bagay de bitcoin. Kounya moun pa achte bitcoin ankò. Ditou. Antouka, si w moun ou ta renmen konnen plis, ou ta renmen antre nan platfòm online sa yo nan MLM pou fè lajan menm jan map fèl, menm jan lòt ekip mwen ap fèl, lòt moun yo ap fèl, nou kapab antre an kontak ansanm avèk mwen. Epi si w gen lòt bagay tou ou ta bezwen konnen tou, ou kapab mande mwen. Nimewo telefòn mwen se plis 569.